Bonjou, bonswa tout moun. Bondye beni nou. Mwen salye nou trè fò nan non Jezi Kris ki gen tout pouvwa. M espere tout bagay kap ap trè byen pou ou menm. Se avèk yon kè kontan, avèk yon lajwa nan kè m pou mwen kapab vini sou plato a pou m kapab pote kèk konsèy pou ou. Pa bliye, Jezi Kris ap vini, li pa lwen. Ou menm ki poko fè lapè avèk Kris, Pwofite fè lapè avè l. An retou, w ava fè wout la ansanm avèk Jezi Kris. M an renmen nou nan Jezi. Gon bèl bagay mwen vin di nou la. Ou te konnen moun ki devan va tounen dèyè? Ou te konn sa? E moun ki dèyè gen pou tounen, gen pou vin devan? M pral li pasaj la pou ou. Nou jwenn pasaj sa se nan Matye 19 vèsè 30. Ouvè bib ou avèk mwen, trè rapid. Anpil nan moun ki devan yo va rete dèyè, anpil nan moun ki dèyè yo va pran devan. Ki sa w konprann de pasaj sa a? Moun ki devan yo, y ap tounen dèyè. E moun ki dèyè yo ap vin devan. Ou konn ki sa paj sa vle di? Sa vle di gen anpil moun ki legliz Moun ki pot ki bay tèt yo non kretyen, kretyèn, ebyen moun ki nan lari a, moun kap fimen yo, moun kap asasine moun yo, ebyen moun ki legliz yo se pa anyen ke yo tap regle, yo pa tap regle anyen k serye, ebyen moun sa yo dè bòkò, dè ougan, ebyen ebyen yap vini pou yo kapab pran plas moun sa yo ki te chita devan an. Bondye beni nou wi. Se sak fè ou menm ki legliz fè trè atansyon pou pa tounen dèyè. Sa vle di pou te chita nan yon plas ki devan epi pou ou menm pou al dèyè. Pou moun ki te dèyè a pou l pase devan. Sa vle di poukisa? Ou menm ki legliz ranje pye ou. Ranje pye ou. Si w se yon moun ki ta viv klopi klopan, ebyen ranje pye ou. Pa gen tan ankò. Jezi Kris prèske vini. Pa kenbe plas pou moun. Chèz wou kenbe a, kenbe l pou jiskaske Kris la vini. Pa travay pou granmesi legliz. Pa preche pou granmesi. Pa pastore moun pou granmesi. Pa dirije legliz pou granmesi. Fè sa w ap fè a, fè l byen pou Kris la ka dakò avè l. Youn nan bagay ou bezwen pou w fè, fò w ret nan lapriyè. Ou menm ki se yon sèvitè de Dye, pa rete ap gade moun nan je senpman. Fòk ou travay. Fò w jene. Fò w al nan vèydenwi. Pou w kapab gen gras. Pou lè w poze men sou malad, pou malad kapab geri. Men si w rete pou ap kenbe plas pou moun legliz. Pou moun ki deyò a, lè l vini pou l pran nan men ou menm pou sot deyò, li p ap bon. Èske w konprann? Paske Labib fè nou konnen ke moun ki devan an va tounen dèyè. Poukisa? Li te devan an, li pa t ap regle anyen ki serye. Se moun li te vin gade nan je. Se danse l te vin danse legliz. Sa fè pa li te vin regle li pat vin legliz vre. Mwen konseye ou, ou menm ki okipe yon plas nan yon asanble, pa fè bagay ke Bondye pa dakò. Rete nan lin nan. Si w ta wè ou vle tonbe, mande Bondye gras. Pran vèy denwi. Al nan jèn pou w kapab toujou kenbe. Ou menm ki son mesye marye, kenbe fèm, ou menm tou k poko marye, kenbe fèm e w si w ta poze w pata ko e w gen Jezi Kris asèpte l. Ou menm ki legliz tou ou ka pwofite asèpte l pase w ka legliz men ou pa kwè nan Senyè a. M envite w Asèpte Jezi Kris, lap vini, li pa two lwen. Bondye ap beniw. Alò m di Bondye mèsi pou ti konsèy sa kem te pote pou ou a. Pa neglije patajel ansanm avèk yon fanmiy ou, yon zanmiy ou, lè sa Bondye va beniw.